Yo, baz pam. Sa bon ou prese konsa menm? Monchè, yo di m gon atis ayisyen andedan pak la la a mesye m bezwen l menn. Ki bagay sa menn VTK?
VTK, vin tande koze. Se ou menm k ap fè aksyon sa a? Ah monchè debwè vin tande koze pa en le chwa non nou pral ba yo koze. Tout koze m tande nan repiblik la se ou menm kap a kiyès ou pral travay la. Atis pam nenpòt kote w ye nan repiblik dominiken w jan w vle l la kote w vle l la senpleman kontakte nou nan 809 858 95 89 nap rive sou ou nap ba w entèvyou a jan w vle l la. Ou fòkè menm bouke rele w m pa janm konnen bagay sa a menn m lage w la pou fòkè menn. Ebyen frè m si w rele m ou pa jwenn mwen. Tcheke m sou WhatsApp, mwen toujou konekte. Pa gen pwoblèm.
M ap vini. M ap vini sou do byo.
Mesye Nèma a denmannen l. Kay madan ti kouraj la. Di l voye yon ti somèy prete m. Apre denmen m a voye l ba li. Wi papa. M ap pase anba bwa nan ravin nan. M ap fè dekoupe m ka vin pi vit. Sa di konsa Fabiola?

Ou gen lontan ap chèche w la wi menn. M brase tout andedan an la dèw. Yo di moun apak la la. E la ou chita ap tann mwen wap di m sa menm. Monchè anndan an la a m ye la a. Ah m pa ka bwè anpil non papa. Ah monchè ou ka fè ti bwè monchè.
Konnen jodi a nou nan lakou vin tande koze. Ya.
Vin tande koze. Nou pral bay fanatik yo koze. Konnen gen anpil moun ki bezwen konn kiyès ki Leonel la. Ki bezwen konn aktivite Leonel la. Ebyen jodi a mwen kwè ou prepare ou pral pale moun yo kiyès ki Leonel la. Dè ou tande komedyen nan kay la, se prepare ou pou ri. Leonel ki kote ou soti an Ayiti? Mwen soti Bèladè.
Mwen se nèg Plato Santral. E ki kote
Pè Leon soti? Pèlen yo soti nan yon gwoup ki se enpak pozitif.
Ki sa k enpak pozitif la? Enpak pozitif se yon asosyasyon kiltirèl jèn nan Sendomeng. Pè Leon, premye eksperyans ou te fè devan yon kamera, ki jan sa te ye? Monchè Flo, m pa kache de di w, m te santi m wont anpil e m te biza. Menm direktè ki t ap travay avè m nan, misye te fache avè m. Paske m te biza anpil anpil anpil. M te wont. Anpil timidite.
Anpil timidite.
La men w vle di m kounye a son lòt bagay. A monchè son lòt bagay. Tout bagay yo chanje. Pè Leon, ou se komedyen rezo sosyo oubyen ou se yon komedyen konplèt? Mwen se yon komedyen konplèt. Ou se yon komedyen konplèt? Ya.
Poukisa ou chwazi ou konplèt? Paske m jwe deyò, deyò m jwe nan piblik. deyò rezo sosyo. Rezon k fè m poze w kesyon an paske n ap viv nan yon moman la chaje ak komedyen. Anpil moun vle fè komedyen.
Anpil moun ou wè yo nèke pran yon pat yo pase la yo di yo se komedyen. Fè ti videyo, ti epizòd sou chanèl yo fè moun ri. Men nan yon piblik yo pa ka bay anyen. Èske ou kapab di m. Premye blag ou te kanpe nan piblik ou te bay, ki kote ou te fè l, ki jan sa te ye? Monchè,
premye blag mwen te bay nan yon piblik, e m te gen anpil moun ki t ap gade m, e anpil moun te kontan tande blag la tou. Se te yon pè ki te pèdi yon kòk. Epi pandan pè ap fè mès legliz la, gen li di konbyen moun la ki konn vòlè kòk pè a. Mezanmi tout moun yo nèt leve kanpe pè a di non, kòman sa? Menm ti moman pè a di se pa gen lè nou pa konprann ki moun la menm ki konn vòlè kòk pè a. Mezi mè ki te anndan tout leve kanpe. Lè gade mezanmi legliz la lage nan do pè a. E lè ap di pè a genlè pè a konn kouvri fidèl yo pase mezi se mè yo leve kanpe. Pè a te vrèman chanèl mwen pè a chanèl pase w. Bon m pa ka reprezante m a pè a. Bon pè Leon
lè m ap gade sou youtube m wè w gen anpil bèl travay anpil bèl videyo k ap fè moun ri mwen menm tou yo konn fè m ri. Eske se ou ki ekri yo? Monchè.
Tout videyo ki sou chanèl yo, se mwen k ekri yo. Èske se ou menm ki pwodui yo? Men se pa mwen k pwodui yo. Se pa w k pwodui yo? Non. Kòman? Ou gen yon, ou gen yon pwodiksyon ou sosyo avè l oubyen kòman sa? Mwen depanse, mwen fè pwodiksyon an travay pou mwen. Ou peye pou sa?
Wi. Ou gen pwodiksyon k travay avè w? Ya.
Men, ou pa gen pyès kontra avèk pyès pwodiksyon? Non, m pa gen kontra.
M travay avèk pwodiksyon an men m pa gen kontra. Ok.
Eske ou komanse jwenn benefis bel travay sa yo wap fe a?
Wi m jwenn benefis yo.
Ou jwenn benefis yo? Wi. Paske mwen gen anpil, anpil anpil fanatik kap gade travay yo e ki renmen travay yo. Malgre m ta fe tan m pa travay, Yo pa dekouraje yap tann mwen. Paske m ba yo bèl travay. Bon m kwè yon gwoup fanatik sa se meyè benefis ou te kapab jwenn. Yeah. Eske w renmen travay wap fè an?
Haa monchè Flo! Kòman pou m pa renmen travay m ap fè yo? Si m pat renmen yo lè konsa m te kite travay la monchè.
Bon ou ka ap fè yon travay ou pa renmen, ou ka fè l pou enterè paske ou konnen w ap jwenn yon enterè pou yon garanti.
Wi m konnen map jwenn yon enterè men se sak fèm renmen l.
Vin tande koze.
Alo, kouzen, Ayiti m ap desann la frè m, paske m gen yon entèvyou m bezwen fè la, jis Ayiti m prale wi, ou konn, ou konn entèvyou an m bezwen l, m bezwen l, wi, wi Ayiti m. Granmoun, sa k pase? Tann mwen kouzen, eskize m, ban m pale avèk. M tande w di w pral Ayiti, sa w pral fè Ayiti? Wi, yon entèvyou m pral fè, m bezwen, m bezwen entèvyou a.
Ou pa bezwen desann jis Ayiti pou w al fè entèvyou a, vin tande koze. Li anba pye w la la nan Repiblik Dominiken. Nou disponib nenpòt kote w ye a nan Repiblik Dominiken. Senpleman rele nou nan nimewo sa a, 809 858 95 89. N ap rive sou ou, n ap ba ou koze a kote w vle l la, jan w vle l la. Senpleman kontakte nou, ou menm ki se atis. Ou te mèt pa t atis tou, nenpòt moun ou ye, w ta bezwen fè yon entèvyou, w ta bezwen pèp la konn ki moun ou ye, w ta bezwen pèp la gen yon enfòmasyon de ou menm. Rele nou, sa wap tann, vin tande koze, li pral ba ou koze, kote ou vle l la, jan ou vle l la. Pa gen anyen ankò non. Mezanmi!
E ki bo. Vin tande koze. Ba, monchè banm rele kouzen, banm rele kouzen an. Alo, kouzen! Monchè nou sove, nou sove. M te di w sa, m te di w sa. Monchè la atè a la gen yon, gon, gon, gon vin, vin, vin konde koze, vin tande koze. A ou te gentan konnen? A kouzen monchè, ou tap kite maji sa Ayiti. Wi jinn tande koze. M gen nimewo a map voyel ba ou map voyel ba ou pa grasap pa grasap ok ok. Vin tande koze enben mezanmi nou tout moun nou tout konn sa vin tande koze nan repiblik dominiken tout atis sove.
Si w ta jwenn yon moun ofri w 2 milyon goud pou w abandone mouvman sa, èske w t ap fè l? Èske w t ap pran l? A monchè Flo, 2 milyon goud pa anyen monchè. Lè m ta pase pou m rive kote m ap rive a, 2 milyon goud sa e nan yon jou pou m fè sa? Dakò 2 milyon goud pa anyen, men pou lemoman la 2 milyon goud se anpil lajan li ye pou nou. Pou nou, li anpil lajan? Men sa m gen nan tèt mwen plis ke 2 milyon goud. Bon, respè pou ou.
M dakò. Eske kounya ou panse l pi fasil pou yon nouvo talan pou l avanse? Eske l pi fasil? Monchè, li pi fasil pou yon nouvo talan. Pafwa m konn frape avèk nèg a kamera ki konn ap man, Baz, silvouplè, m bezwen jwe yon wòl la, eske ou kapab rann mwen sèvis la, ou jwe wòl sa a mwen paske m manke yon moun pou wòl sa a? Kesyon m vle poze w, ou menm ki nan mouvman an. Ou menm ki se yon komedyen kap travay tou, eske li bèl pou yon moun kap pwodwi? Pa gen yon ekip de travay.
Monchè, yon moun kap travay, ki vle avanse, ou sipoze gen yon gwoup de travay. Yon gwoup moun kap travay nòlmal. Pase pafwa, wap gade, yo kòmanse, gen moun ki kòmanse yon feyton, ki kòmanse yon seri li pa ka fini l paske l pa gen yon gwoup vrèman k ap travay pou avansman. Mwen m panse kwè lè w gen yon gwoup w ap bay pi bèl travay e w ap genyen plis moun ki pi enterese paske moun nan konn ki moun a ki moun li annafè. Lotre jou pandan map pase nan wout la, gon ti patnè kap sot travay, epil wè imigrasyon lòt bò a kap ramase moun. Pandan misye wè sa, lap kouri konsa poul janbe lari a yon machin frapel. M paka diw si misye mouri oubyen si lap viv. Ki konsèy ou menm ki nan peyi a tou, kap viv nan peyi a, ki konsèy ou kapab pote pou imigran sa yo kap viv ilegal nan peyi a? Monchè konsèy m te kapab pote pou imigran sa yo. Vivi legal la pa bon. Fè tout de mwayen fè paspò nou. Paske tout etan wap kouri, ou pa konn ki kote ou ka tonbe. E kouri e pa yon bagay ki bèl, e pa yon bagay ki bon. Fè tout de mwayen ou mete w kòrèk. Epi m panse kwè ke tout bagay ap nòlmal. Ki kote yon moun ka kontakte w si yo bezwen w? Pou kontakte m si w bezwen m, se 8 8 29. 964 1465 Pè Leon, yo, kisa w ap di avèk ekip bèl moun sa yo, bèl fanatik sa yo k ap swiv vin tande koze a? Monchè, sa m ta kapab di avèk tout bèl fanatik sa yo k ap tande pwogram vin tande koze a e k ap gade l, chache kontakte yo kèlkeswa kote w ye la an Repiblik Dominikèn. La anba pye nou an la a menn la a menn la a la a menm li ye chache kontakte n epi tout bagay nòmal.
Mezanmi nou tande l deja se te vin tande koze l te ye pa bliye nou renmen w anpil e nou bezwen w tou rete branche pa bliye abòne chanèl la pou w pa pèdi youn nan entèvyou vin tande koze ap bay. Mwen renmen nou anpil anpil. Se ton reyèl plezi. Pran tan nou, gade l. Pataje l e kòmante. Paske yon like ou ba nou, yon kòmantè, yon abòne, se ede w ede nou avanse. Mèsi anpil. Mwen konte sou èd ou e m konnen w ap ede nou. Paske èd ou se avansman nou. Mèsi anpil. Mèsi anpil. Mwaa.